Kisa w di sou Gracia? Kisa l genyen? Gracia Delva gon ti pwoblèm.
Ki pwoblèm li genyen? Tout sa l genyen se nan bòt li mete l, li pa met anyen nan tèt li, se sa k fè Youri jwe avèk Gracia Delva. Kòman, kòman, kòman, kòman nan bòt la? Mwen menm, mwen, apati de madi k ap vini an laprès mèt kanpe tann mwen, m pral bay rann piblik. plak machin ki trans kalfè anèl nan baz li ki transpòte l Pòtoprens e ki mennen anèl de Pòtoprens ale Bòn Fèt. Men, yo di sa deja? Non, yo pa di l. Yo poko di l? Yo pa di l. Yo poko janm di mèt machin nan. Machin nan e pou kiyès li ye? Machin nan? Machin nan machin Ministè Enteryè ki nan men yon senatè. Li gen 3 senatè, gen 3 machin.
Kòm ou nan laprès, kòm ou nan laprès la, ou devan laprès nan vil Kap Ayisyen, ou ka ba nou, ou ka di nou. Machin nan ki pote anel. Al pòwprens an se machin youri latòti ye e map bay plak la banm ki soti nan baz pa bliye baz savyen men kòman baz la konstitye m vle ke peyi a konnen anel te gen baz pal men rapò anel avèk gracia delva pèsòn paka kontestel paske yo gen lyen pami dayè Nou genyen òganizasyon ki responsab de dezarmeman rankontre avèk moun Anèl yo, fanmi Anèl yo, ke te gen de revelasyon ki fèt. Yo pa janm di revelasyon an. Se pwòp fanmi Anèl ki estime yo pa kapab ankò epi k pale a de moun ki pèmèt jodi a yo arete Anèl. Nou pa bezwen yo menm. Ou konprann byen sa m di w la wi? Gen pwòp fanmi. ke Biwo de Dezarmeman te deja rankontre, e lè yo rankontre, yo fè, yo trase, yo di tout sa yo dwe di. Leta konnen l deja. Leta pa janm reyaji. Eske lapolis arete Anel Herron? Lapolis pa arete Anel. Lapolis tande gen yon mò, gen yon endikape yon kote, y al pran endikape yon kote. Eske pou lapolis te arete Anel, fòk se pandan Anel ap travèse. Prale okay lapolis nan kad tchek entèsepte anel. Donk la se fanmi, la se prop moun anel ki di kot anel ye epi lapolis al prann li. Nou pa kwè nan chwa sa. Relasyon gra m paka di w m paka konnen relasyon Gracia Delva avèk Denis nan men map pale mwen menm map pale mwen menm demach kap fèt Pou yo blanchi Youri epi pou enkilpe Gracia Delva. Alòske, alòske, alòske, alòske, sa k fè Youri al pran Gracia Delva pou mete l sou AAA? Se pa rapò l te bezwen benefisye tout sa Gracia Delva genyen kòm mwayen politik. Paske gwoup Savyen an, se gwoup Youri l ye. Se li k te fè eleksyon pou l. Se paske vin gen skandal. Selon ou menm, Gracia se yon viktim? Gracia, m pa ka di Gracia viktim. On inosan?
Kòman l viktim nan?
Nèg, mesye, pa gon depite, pa gon senatè jodi a k fè eleksyon ki pa gen rapò a gang. Donk demon an, demon an, donk demon an se Youri? Demon an se Youri? M pa di demon an se Youri, w ap met pawòl nan bouch mwen. Non. M di w, pa gon depite, pa gon senatè jodi a k fè eleksyon nan, dayè, ou wè Latibonit? Se youri ki kontrole l. Sou yon baz kalm dan latibonit, si l pa gen. Ou konn sa k tue Gracia? Gracia pèmèt di li pral kandida anfas youri latibonit. Pou prezidan? Pou prezidan. Alòske li sou menm pati aaa avèk youri latòti. An Ayiti nou konnen sa sa vle di majorite di pi fò e ki sa l ka fè. Ebyen Tout sa yo kap fèt la. Mwen menm bagay sa yo se de bagay m abitye m tande yo, m wè yo, e yo te eseye l sou mwen tou sou lavalas. Sou lavalas. Lè yo pran m, y al lakay mwen, lavalas mete galil, mete grenad, epi gen yon jij ki voye m al jije pou detansyon dam ilegal. Alòske se menm direktè polis lan, Fritz Jean ki te gen yon pèsonalite fò, ki ekri. Fritz Jean pa te direktè non.

Sèl sa m ka di, teyat k ap jwe la a s on teyat,
piske nèg yo pa gen okenn lòt altènativ ankò pou kontinye boulvèse peyi a, enben yo vle itilize yon dosye Gracia Delva pou fè lawin, pou fè aktyalite. Yo arete yon bandi, bandi a al devan kabinè denstriksyon, kabinè denstriksyon tande l, yo jije l, kondane l epi chèche tout lòt moun ki t ap kolabore avè l. Pa gen deba nan sa.
Gracia Delva gon ti pwoblèm, tout sal genyen se nan bòt li metel, li pa met anyen nan tèt li, se sak fè Youri jwe avèk Gracia Delva. Kòman kòman kòman nan bòt la. Mwen menm mwen a pati de mardi kap vini an la près mèt kanpe tann mwen m pral bay grand piblik plak machin ki trans kal pran anèl nan baz li ki transpòtel pòtoprens e ki mennen anèl de pòtoprens ale

plak machin ki trans Caltraner nan baz li ki transpòte l Pòtoprens e ki mennen anèl de Pòtoprens ale Bonnefèm. Men, yo di sa deja? Non, yo pa di l. Yo poko di l? Yo pa di l. Yo poko janm di mèt machin nan. Machin nan e pou kiyès li ye? Machin nan? Machin nan machin minis enteryè ki nan men yon senatè. Li gen 3 senatè ki gen 3 machin.
Kòm ou nan laprès, kòm ou nan laprès la, ou devan laprès nan vil Kap Ayisyen, ou ka ba nou, ou ka di nou. Machin nan ki pote Anel al pòtoprens lan se machin Youri Latortue e map bay plak la ki soti nan baz pa bliye baz savyen men kòman baz la konstitye m vle ke peyi a konnen Anel te gen baz pa l men rapò Anel avèk Gracia Delva pèsòn pa ka konteste l paske yo gen lyen pa m Dayè, nou genyen òganizasyon ki responsab de dezarmeman rankontre avèk moun Anèl yo, fanmi Anèl yo, ke te gen de revelasyon ki fèt. Yo pa janm di revelasyon an. Se pwòp fanmi Anèl ki estime yo pa kapab ankò, epi k pale a de moun ki pèmèt jodi a yo arete Anèl. Nou pa bezwen yo menm, ou konprann byen sa m di w la wi. Gen pwòp fanmi. ke Biwo de Dezameman te deja rankontre. E lè yo rankontre, yo fè, yo trase, yo di tout sa yo dwe di. Leta konnen l deja. Leta pa janm reyaji. Eske lapolis arete Anel Heribert? Lapolis pa arete Anel. Lapolis tande gon mò, gon endikape yon kote, y al pran endikape yon kote. Eske, pou lapolis te arete Anel, fòk se pandan Anel ap travèse. Prale okay lapolis nan kad tchek entèsepte anel. Donk la se fanmi, la se prop moun anel ki di kot anel ye epi lapolis al pran li. Nou pa kwè nan chwa sa. Relasyon gra m paka di w m paka konnen relasyon Gracia Delva avèk Jovenel Moïse. Map pale mwen menm, map pale mwen menm. Demach kap fèt. pou yo blanchi Youri epi pou enkilpe Gracia Delva. Alòske, alòske, alòske, alòske, sa k fè Youri al pran Gracia Delva pou mete l sou AAA? Se pa rapò l te bezwen benefisye tout sa Gracia Delva genyen kòm mwayen politik. Paske, gwoup Savyen an, se gwoup Youri l ye. Se li k te fè eleksyon pou l. Se paske vin gen skandal. Selon ou menm, Gracia se yon viktim? Gracia, m pa ka di Gracia viktim. On inosan?
Koman viktim nan?
Nèg, mesye, pa gon depite, pa gon senatè jodi a k fè eleksyon ki pa gen rapò a gang. Donk demon an, demon an, donk demon an se Youri? Demon an se Youri? M pa di demon an se Youri, w ap met pawòl nan bouch mwen. Non. M di w, pa gon depite, pa gon senatè jodi a k fè eleksyon nan, dayè, ou wè Latibonit? Se youri ki kontrole l. Sou yon baz kalm dan latibonit, si l pa gen. Ou konn sa k tiye Gracia? Gracia pèmèt di li pral kandida anfas youri latibonit. Pou prezidan? Pou prezidan. Alòske li sou menm pati aaa avèk youri latòti. An Ayiti nou konnen sa sa vle di majorite di pi fò e ki sa l ka fè. Enbyen. Tout sa w wè k ap fèt la. Mwen menm, bagay sa yo se de bagay m abitye, m tande yo, m wè yo. E yo te eseye l sou mwen tou sou Lavalas. Sou Lavalas. Lè yo pran m, y al lakay mwen, Lavalas mete galil, mete grenad, epi gen yon jij ki voye m al jije pou detansyon dam ilegal. Alòske se menm direktè polis lan, Fritz Jean, ki te gen yon pèsonalite fò, ki ekri. Fritz Jean pa te direktè non.

Sèl sa m ka di, teyat k ap jwe la a s on teyat,
piske nèg yo pa gen okenn lòt altènativ ankò pou kontinye boulvèse peyi a, enben yo vle itilize yon dosye Gracia Delva pou fè lawin, pou fè aktyalite. Yo arete yon bandi, bandi a al devan kabinè denstriksyon, kabinè denstriksyon tande l, yo jije l, kondane l epi chèche tout lòt moun ki t ap kolabore avè l. Pa gen deba nan sa.
Sia, kisal gen? Sia pa gon ti pwoblèm, tout sal gen se nan bòt li metel, li pa met anyen nan tèt li, se sak fè Youri jwe avèk Gracia Delva. Kòman, kòman, kòman, kòman nan bòt la? Mwen menm mwen, a pati de mardi kap vini an laprès mèt kanpe tann mwen, m pral bay rann piblik plak machin ki trans tal pran Anèl nan baz li, ki transpòte l Pòtoprens e ki mennen Anèl de Pòtoprens ale.